Ok bonswa bonswa mwen retounen ankò pou mwen pale nou de meksik kòman nou ka fè ale o meksik ok an nou gade sou kat geografik lan ki kote meksik ye nou pral fon similasyon kote ke nou tap gade si nou sòti de pò o prens Ok, pou nou yon ale o Meksik. Meksiko. An anglè se Meksiko. Ok. Donk sa se men kote Ayiti ye. Sa se Miami. Nou kon Miami. Men Meksik. Ok. Tout sa a, pati sa a, se le Meksik. Ok? Meksik. An angle yo di Mexico. An espayòl yo di Mexiho. Ok? Donk, pou nou sòti Ayiti, nou ka fè eskal Miyami, nou rive Meksiko, men pou fè eskal Miyami, fò gen yon viza tranzit ameriken. Dakò, se toujou menm trajè an. W ap toujou fè eskal yon kote pou w vin soti Meksiko. La a, trajè sa a, ban m wè ki sa l ye, ok, ou pran Sunrise, w al Santo Domingo, epi Santo Domingo, ou rive o Meksik, ok. Donk, se trajè sa ki genyen pa rankenn ni avyon ki sòti de Pòtoprens, Ayiti ki rive o Meksik. Wout ki pi toujou pi fasil lan se wout Santo Domingo a men fò w gen viza dominiken an. Ok donk ou ka sotpnomengo ou rive o meksik meksik sidi se li menm ki kapital meksik lan ok donk ou ka fè wout sa dirèkteman ok la dirèkteman dakò ou ka pa fè eskal panama Ou fè eskal Panama ankò, ou fè eskal Miami, Panama, Miami, Panama. So, an rezime, pou yon moun sòti Santo Domingo pou al o Meksik, ou ka fè eskal Panama oubyen ou fè eskal Miami. Men si w ap sòti Pòtoprens, ou ka fè eskal Miami sèlman pou rive Meksik City ki se kapital le Meksik. Ok donk koman pou moun ale o Meksik ou sipoze gen viza meksiken an pou ale o Meksik men gon lòt trik ankò on moun ka sòti Santo Domingo ou rive nan El Salvador ok epi kounyea wal Belize dakò oubyen ou gen dwa fè Santo Domingo Costa Rica epi Costa Rica au Belize epi sou gade byen la Belize fè fontyè avèk Mexique tout pati sa se Mexique ou ok ou ka tante travèse banm banm zoom in ok ou ka tante travèse fontyè sa. pou ale o Meksik. Men, avèk tout sekirite kounye ki vin genyen li ka ti jan difisil. Sa m te ka konseye yon moun fè, se pou ta fè yon ti jou nan Beliz, ou chèche genyen papye refijye Beliz lan, epi kounye menm ou ka travèse o Meksik pou al mande yon lòt stati refijye ankò o Meksik. Ok? Pa konfonn, pa panse ke. Nou ka ale o Meksik pou nou vin rive bò isit usa men non. Meksik li menm li gen yon bon pwogram refijye ke mwen pral pale avèk nou nan lòt videyo. Men, pou rive o Meksik fò w gen viza meksiken an, si w prale an avyon. Ok. Donk, pou w gen viza meksiken an fò w pran randevou nan sit randevou le ministè eksteryè meksiken an fè pou kapab pote tout dokiman w ale pou genyen viza a. Ok, donk pa gen randevou. Banm montre nou yon lòt peyi kote ke ki ka gen randevou, gade Bahamas. Ok, pa gen randevou. Bon, montre nou ankò. An ese, an ese Bolivi. Ok, wè. Bon, montre nou jan sa ye. Ok, si ke te gen randevou, valide. Ok, pou Ayiti. Bon yo mande nou e kwepian tou sa yon not meksiken ad. Ok. So, la a, si ke te gen randevou valid pou nan e pou e anbasad Pòtoprens ki Ayiti an, nou t ap wè l enfòmasyon konsa. Antouka, se sa m te pote pou nou. Pou ale o Meksik an avyon, fò w gen viza meksiken an. Ok donk m pral fon ti pale de pwogram refijye ki gen o Meksik lan epi nan lòt videyo petèt demen ma montre nou ki truk nou ka fè pou nou ale o Meksik nan bis oubyen pa bato. A la pwochèn! Babay!